E nou pral pale de sitiyasyon gang yo nan peyi a. E n ap pote vrèman e daprè nou menm ki sa nou panse kòm solisyon e ki jan nou kapab eradike gang sa yo. Mè frè e sè. E nou priye chak moun ki deja branche sou chanèl la, e chak moun kap gade emisyon sa a, e nou mande vrèman pou abòne avèk chanèl la. E ou menm ki deja abòne nou vrèman pote yon gran remèsiman pou ou menm. E ou menm ki pako abòne tou e eseye fè sa e kounyè a e nap di w mèsi. E paske ou ede nou avanse lèw abòne avèk chanèl la sa vle di ou di nou konsa ke travay nap fè a se yon bon travay li ye li ede divès kominote avanse E sosyalman e nou ankouraje w epi w ap wè yon yon pous e ki anba videyo a e klike sou sa k kanpe a e lè konsa ou ede nou e Ou fè nou konnen ou renmen travay donk n ap fè a. E nou pral pale sou zafè gang yo e frè m yo avèk sè m yo e ki deja branche e nan chanèl sa a. E nou wè e plizyè fwa e Nasyonzini e fè plizyè reyinyon pou yo vini avèk yon solisyon e nou wè tou e gouvènman ayisyen an e se entèvansyon militè y ap mande y ap mande entèvansyon militè e y ap mande e lame e ki sòti e nan lòt peyi e pou vin ba yo Sekirite, Nou wè sektè prive a, e yo anfavè yon gwoup lame ki pou sòti nan lòt peyi yo pou ba yo sekirite. Men yo pa wè e kòm si nou gen yon lame pou nou ta fòme. Yo pa wè nou bezwen yon lame ki pou sekirize bòdè nou yo. ki pou bay Ayiti sekirite, ki pou mete kontwòl nan bòdè yo pou anpeche pou anpeche vrèman zak ilegal k ap fèt nan bòdè yo. E tout peyi te mèt mete tèt yo ansanm pou vin ak solisyon. e pou peyi dayiti e vreman e se enterè e pa yo e ki enpotan pou yo se entè enterè pa yo ki enpotan yo vreman pap defann anyen ki gen rapò avek enterè e ayiti e vreman. Se pa yon pwoblèm li ye. Chak chèf ou dwe defann chak moun, ou dwe defann enterè pèsonèl ou, ou dwe defann enterè vrèman ki kontribye avèk tout moun. lè w se yon chèf. Pa egzanp, yon Leta li dwe o sèvis de la popilasyon. E yon lame li dwe la pou l bay sekirite e nan peyi a, pou anpeche zak ilegal, pou anpeche moun e anvayi.

E vrèman nou Ayiti se yon peyi ki endepandan e ki libre men lè ou pa pran responsabilite tèt ou e lè se sou kont moun ou ye lè wap lonje men bay moun tout tan e vrèman ou se yonn ki depan de moun e ki pa kapab vrèman e itil tèt ou anyen e pwoblèm gang ayiti a e se pa. Kout zam ka bay solisyon an. Solisyon an pa soti nan kout zam. E vrèman li mande pou nou vrèman mete tèt nou ansanm epi pou nou elabore sou pwoblèm sa a e jis pou nou chèche yon solisyon. E se pa fòs entènasyonal, e se pa lame etranje. E se yon nou bezwen vrèman e yon gouvènman ki pran responsabilite yo, yon gouvènman ki fòme avèk jèn e nan peyi a, e jèn ki e vrèman fòme e politikman. e ki gen yon plan byen detèmine e vrèman e nou konnen e dyaspora yo e vrèman renmen lakay yo e yo ta renmen vrèman e yon chanjman. reyèl fèt nan peyi a. E dyaspora yo gen plan devlopman pou Ayiti, men plan developman sa a nou pa ka vini avèk li san ke vrèman pa genyen lòd avèk disiplin ki etabli nan peyi a. E nou dwe genyen yon konstitisyon ki respekte e nou ta sipoze genyen at least 15 a 20 pousan dyaspora ki vwèman bay tèt yo pou ede Ayiti avanse vèr lavan, pou ede Ayiti avanse politikman, sosyalman, e vwèman e sa li vwèman enpòtan. E nou wè se yonn nan bagay prezidan Jovenel Moïse t ap goumen pou l te fè. E vrèman e li yo pat bal chans e pou te ateri pwogram sa yo e vrèman e lè nap gade tout e sa prezidan an tap fè lè nap gade plan prezidan an e te genyen plan chanjman prezidan te genyen. Nan next 25 a 30 an e le mond antye tap wè Ayiti nan yon lòt e vizaj yo tap wè Ayiti nan yon lòt fason e ya nou bezwen yon yon team yon ekip. E vreman entelijan ki pou ap panse e de peyi a ki pou ap reflechi de ayiti e pou nou e regle e pwoblem gang sa e pou nou fini avek pwoblem gang nan e vreman gang nan li pa li pa vreman yon pwoblem jan tout moun wel la paske gang nan e mesye politisyen yo e gen ladan yo kòmsi gang lan se yon se yon biznis li ye pou yo se yon biznis men yo pa wè ki kantite moun gang yo ap touye yo pa wè ki kantite frè yo kap tonbe e ki kantite sè yo e gang yo ap lage atè chak jou. e vrèman e lè yap mande entèvansyon militè pou rantre e nan peyi a e entèvansyon militè la lap vini e mesye ti mesye dam yo ki nan gang lan yo pwal yo pwal sere zam yo yo pwal mete yo avèk pèp la epi E kòmsi Ayiti pat pat gen ensekirite pandan lame yo ap la paske yo pa pral nan tire kout zam avèk lame etranje yo e sa tout moun ta deja konprann konprann sa. Pegano panse si ta gen yon gwoup lame etranje ki rantre nan peyi a, ti mesye yo pral nan tire kout zam avèk yo. Non, yo p ap fè sa. Yo p ap fè sa e yo p ap ka al tire sou yo san ke pa gen yon pwoblèm, san ke pa genyen kòmsi yon echanj de tir. E Yo pral pran zam yo nan men e nan men gang yo e pou yo bay lame dayiti donk e vrèman menm lè e vrèman yo ta retire zam yo e pou yo bay e lame a oubyen lapolis yo e. Sa li vrèman pa regle pwoblèm nan lè e militè etranje yo kite peyi a. E si pa genyen kontwòl, si pa genyen yon bon leta ki solid, pwoblèm nan ap toujou la. Pwoblèm nan pap janm e pwoblèm nan pap janm fini. E sa vle di e. Son pwoblèm donk pwoblèm gang lan son pwoblèm e de tèt ansanm. Son pwoblèm de tèt ansanm, son pwoblèm de reflechi e de kijan leta nou bezwen nan tèt peyi a. E moman ke nou gen yon leta e ki vrèman deside pou yo pran responsabilite yo. pou yo vrèman pran lalwa pou bousòl yo kòmsi nou bezwen dèzòm karaktè ki pou nan tèt peyi a epi pou osèvis Pèp ayisyen an e tout tan nou pa gen sa e nap toujou nan ensekirite e yo pwal reflechi sou pwoblèm ayiti e yo pwal pran zam yo nan men Gang yo pou yo bay lame dayiti. E yap kreye yon pwogram pou e tout delekan nan peyi a. E pwogram sa a lap tankou e se yon pwizon men se pa pwizon lap ye lap menm jan avèk e yon lekòl e kote e moun ki andan. Rwandan nèt eksepte moun k ap travay andan. Se kòm si moun ap rantre vin pran swen ti mesye yo, ti mesye delenkan yo. Pwogram sa a ap genyen 2 sosyològ The moun the sikològ ki pou egzamine timoun yo e egzamine kòmsi e timoun yo kòmsi sa k gen pwoblèm mantal pou yo ede yo e nan fason sa e ap genyen tout jan de metye pou delekan yo aprann pandan yo e. andan pandan yo andan pwogram sa a e y ap rele pwogram sa a rantre pa sòti. Rantre pa sòti se menm jan avèk yon prizon e lè w pran delekan yo ou mete yo andan an epi ap gen tout jan de lekòl pwofesyonèl e pou fòme mesye dam sa yo e vrèman Mesye dam sa yo pandan yo andan gen anpil aktivite yo ka fè e nou ka sèvi avèk mesye dam sa yo sa ki pi gran yo pou travay latè pou ede vrèman ranfòse pwodiksyon nasyonal. E nou. E nou pral gen e sekirite lè nou pran tout mezi sa yo, tout jan de mezi sa yo donk mwen eksplike.